Eske sim poste pou permanencia definitiva map ka kite chili eske sim kite chili eske map kapab retounen ankò eske sim te kite chili m pat met so sou paspòm kounya la mwen ayiti eske map kapab retounen antre chili ankò se kesyon sa anpil moun poze donk m te eksplike l deja men m pral montre nou li an grafik kounya la selon la lwa selon extranheria premye kesyon.

nou mèt kòmanse, si nou gen posibilite pou nou tcheke Extrangelia, nou mèt kòmanse tcheke l, paske asireman Extrangelia lan anpil, menm si yo gen dwa ap pran nenpòt konbyen jou, yo pa janm ba nou repons, konbyen mwa yo pa janm ba nou repons, men repons lan gentan la deja, se sûr ke se yon neglijans de la pa de yo menm ki fè ou poko jwenn repons ki di ke swa ou bon, swa yo refize ou. Solicitud de permanencia definitiva a 95 pousan, men yo ekri w ap wè yo ekri anba l,

Department of Sanheri a ap voye sètifika rezolisyon ba ou ki di ke yo refize w epi tou w ap gen detay de kisa k fè yo refize w lan e w ap kapab tou konnen kisa ou oblije fè paske y ap tou di w kisa pou w fè. Men pa bliye la m vle fè yon ti rektifikasyon pou nou. Lè pa egzanp yo refize w, bon m panse ke e nou konn sa deja, gen yon fason ki rele rekonsiderasyon ke ou ka fè. So kisa sa vle di yo refize w men se ka yon pou youn oubyen yon lòt erè ou gon lòt opsyon devan w pou direksyon meri a yo sipoze revize dokiman oubyen ou menm ou santi ou te dwe gen pènmanans an definitiv a donk fòk yo rekonsidere ka pa w lan. Si gen moun ki nan pozisyon sa ki nan ki nan ka sa ekri m kite yon kòmantè pou konnen eske m mèt vini avèk de Kòman egzakteman kijan pou nou fè pou nou fè rekonsiderasyon an e ki tip de dokiman ki ap mande nou kisa nou dwe fè kisa nou pa dwe fè. Kite yon kòmantè pou mwen si nou ta vle pou m fè yon videyo sou sa. Permanencia definitiva la san pou san men yo rechasa w e yo ba w yon lòt viza. Se la ou Departamento Extranjeria ap voye yon lèt ba ou toujou ki di w men kisa k fè li refize w e y ap di w konsa pou w pran yon Estampao Electronico, mwen fè video m te montre deja kijan pou nou fèl e lè w fin pran viza sa, viza electronic la e rejis sivil ap ekri w tou pou yo di w kilè pou vin fè cedula. So nan tout sa yo nenpòt ladan yo depi yo ta refize nou, nou kapab toujou ekri m pou m konnen eske m mèt fè video pou m di nou kisa nap bezwen, kijan nou dwe fèl, kibò nou dwe fèl pou nou kapab solisite yon rekonsiderasyon. E pou dosye moun ki te kite Chili san yo pat mete so sou paspò yo a, kesyon sa a mwen poko ka reponn li. M ap di nou ban mwen ti pasyans paske mwen gen de twa moun ki ekri m ki fè m konnen ke yo Ayiti nan moman la, e yo pa konnen eske y ap ba yo pwoblèm ou pa men yo gen ta achte tikè yo, y ap pran chans pou yo rantre, sètadi ke si yo ba yo pwoblèm y ap fè m konnen, si yo kite yo antre tou y ap fè m konnen. Sètadi nenpòt detay ki genyen, Yo menm yap ekri m pou yo fè m konnen. E si ta gen yon moun tou ki ki pran chans lan deja? Swa l pase, swa yo pa kite l pase, li ka toujou ekri mwen, bon. Alò, si l vle, pou m kapab e enfòme nou nou menm, men sa, men eksperyans tèl moun, tèl moun, si yo te kite l pase, si yo pa t kite l pase, nou menm k ap vini an, si yo pa t kite l pase pou nou gentan pa pran nan menm sa moun sa pran tou. Donk, m panse ke nou yon ti jan konprann mwen, ban m yon ti tan, epi lè moun yo fin pran chans lan, lè yo fin antre. Epi selon sak pase map kapab avize nou.